2 elikoptè gen youn ki desann gen youn ki te rete anlè an kòmkwa se ta e kò kenyan yo ta vin dèyè. Pow pow!
Men nèg yo fèk negosye pou yo pran kò kenyan onivo Desavyen. Men gen 2 elikoptè kap sirone onivo Desavyen pou yo nèg yo desann pou yo al a kò a. Nèg yo negosye pou plis pase 2. 700 mil dola vèt! Malgre 2 elikoptè ap siyone anlè a la onivo Desavyen, nèg yo fè konnen ke depi nèg yo pa bay kòb la yo pap bay kò a. E kidonk byen rapid m pral fè n tande youn ti lòsè. Kote gen nèg yap negosye. Anpil detay anpil enfòmasyon sak sanble rasanble vin tande detay vin tande enfòmasyon han jodi a la nap demare avèk yon trè bèl emisyon ou menm ki gen yon tablèt nan menw moute volim tablèt la e moute volim telefòn nan epi rale chèz ou e vin tande koze vin tande detay vin tande enfòmasyon pouw pouw sa pap pase kou sa jamè rete la pou tande detay rete la pou tande enfòmasyon e m pral fè w tranble pou gwòsè enfòmasyon sa kem pral pataje ansanm avèk ou a. Mesye leta mande pou tout blende o nivo de ti rivyè latibonit al pote ranfò e nan mibalè e m pral fèn viv yon ti bout video kote ke pèp la di non pa gen yon blende kap fè yon pa kita yon pa nago han bat bravo pou pèp latibonit. Nèg yo deja ap kreye yon estrateji pou yo fè yon gwo konplo sou moun latibonit ebyen pèp la oblije di non pa gen yon blende kap fè yon pa kita yon pa nago. Pow pow! Anpil detay anpil enfòmasyon sak sanble rasanble vin dèdèy detay vin dèdèy enfòmasyon se ansanm depresyon nou pral touche ak tout peyi a. San ke n pa p mete, san ke n pa p rete. Nou derape peyi a. Kidonk gwo negosyasyon k ap fèt o nivo Desavyen, pase ke mesye leta mande kò Kenya, e nèg yo mande yon minimòm kòb ameriken, e mesye leta di sa pa anyen, e l ap bay li pou nèg yo bay kò Kenya. Kidonk, nan moman w ap tande m la, deja gen 2 elikoptè k ap sirone o nivo Desavyen pou yo desann vin pran kò Kenya. Anpil detay anpil enfòmasyon sak sanble rak sanble vin tande detay vin tande enfòmasyon nan moman wap tandem la sitiyasyon an konplike onivo de ti rivyè latibonit pow pow montèlman plizyè ti kokorat san sal pye atè santi fò deja tonbe e kidonk moute sou telegram tape antèn se nouvèl nou gen son nou gen imaj rete sou video de enfòmasyon tout detay ap vini nou gen jounalis nou prezantatè nou pou plis enfòmasyon ann tande yo ansanm rete la nap tounen nou se. Antann zen nouvèl. De elikoptè gen youn ki desann gen youn ki te rete anlè kò kenyan yo ta vin yo ta vin dèyè elikoptè yo te plis vini avèk ou konnen jan popilasyon an atibonitsen nan tap bay kout men tap sipòte lapolis lè yo te fèk vini an bagay la pa fèt menm jan ankò kounye a leta ayisyen oblije voye manje pou nèg yo donk a vle di lè lè lè elikoptè sa yo vin la yo pote manje yo pote pwovizyon bagay pou nèg yo manje. Gen moun ki te panse ke se te kò a yo te vin dèyè men kò a toujou nan men nèg yo. Malgre negosyasyon te kòmanse, enben negosyasyon an genlè pa janm pa janm abouti. Eske mesye yo gen yon lòt plan? M pa konnen. E demach ki t ap fèt pou yo te pran kadav polisye a nan men mesye gang Gran Grif yo, sa k pase? Eske se negosyasyon an ki pa fin fèt? Paske te gen yon kesyon de 10 milyon. Nèg yo te mande 10 milyon e Leta ayisyen te pwopoze. 7 milyon? Eske yo pa rive antann yo oubyen eske se manyè, fason pou yo remèt kadav la k pako fin klè ki fè ke yo pako fin pran l? Men, m panse ke tout moun te panse ke se te se te kadav la dèke te vin dèyè Jojo jodi a. Men elikoptè yo vole, yo ale, yo ale avèk lòt lòt Kenyan, yo ale avèk moun ki te malad, men. E mò a toujou andan nan men nèg yo sa sa vyen donk mò ap glase nan frizè paske se nan se nan frizè nèg yo mete l nèg yo konekte frizè yo y ap tann negosyasyon fèt pou yo ka pote kòb ba yo paske nou twòp te te te toujou di ke swa l jwenn nèg vivan oubyen l jwenn nèg kadav l ap li p ap si l jwenn yon nèg vi vi vivan li p ap touye l. Poukò pa t ban lapolis la fè e menm e e e ansyen prezidan oubyen ansyen kowòdonatè konsèy prezidansyèl tranzisyon an Lesly Voltaire. fè yo moute sou ansanm de materyèl pou jiska prezan remis Clerco konn yon fèt li rete nan men anbasad amerikèn. Nèg yo pa janm nèg yo pa janm fè livrezon yo, yo kenbe kle yo. Byen antandi. Yo fè yo dewoule tapi pou bay lenpresyon ke y ap sipòte pou kraze gang.
Alò fò n di nou se majorite blende yo di ki genyen yo Etazini bay yo se pou MMS la blende sa yo ye sa vle di si gen 100 blende m ta ka di 90 ladan yo se nèg kenyan yo k ap manipile yo. Se apeprè yon dizèn ki nan men polisye ayisyen yo. Donk sa vle di ekipman yo, yo pa bay yo pou lapolis ayisyèn, yo bay yo pou MMS lan ki natirèlman menm ki ap sèvi avèk yo men ki pa ki pa vrèman efikas paske sa yo bay yo m tande gen anpil plenyen pase gen lè gen ladan yo e anndan blennde a yo pa blennndaj yo pa tèlman twò twò pwisan vre nèg yo ap plenyen. Nèg kòmanse ap plenyen serye paske se yon seri de vye ekipman nou ta ka di devan dèyè Etazini ap bay nèg yo la kote se pa de ekipman ki ka pwoteje mesye yo vre menm lè se ta de ekipman ki ta transpòte yo de yon lye a yon lòt sa vle di ke sa yo ba yo yo pandan y ap pase pou y ale kote yo prale a si gen de snaypè de nèg ki gen bon zam nan men yo k ap tire. Enben moun ki andan yo kapab kapab vik vik vik vik viktim donk bagay yo bagay yo melanje wi la. Yo gen kapasite pou yo tire sou elikoptè ki an altitid, ki anlè. Elikoptè leta ayisyen konn ap fè moute desann nan e li touche pa bal. Nèg yo gen kapasite pou yo touche avyon ki ki an altitid avèk katouch. Sa vle di se pa blende de transpòtasyon de twoup yo ki kab ke mesye pa tap ka pèse. Li se yon mwayen ki pou deplase mesye polisye yo ki pral nan operasyon de yon espas avèk yon espas. Malerezman, ke Nasyonzini li antann se menm blende sa yo ki pou fè operasyon anndan peyi a, pandan yo konnen ki tip de zam ke yo distribye nan peyi a. Sa fè pou pwoblèm nan rezoud, se alayisyèn pou l rezoud. Ou wè tankou sa k fèt jodi an Pòtoprens. Mwen menm m vreman sezi pou m ap gade konpòtman moun Latibonit, paske se sou tout peyi a Regwoupman ki te anonse mouvman sa a.